Sa ki rive nan peyi Venezuela gen anpil moun ki panse se yon sipriz. Enben nou vini ansanm avèk de seri de detay, de seri de done pou m vin eksplike nou pa ganyen ki sipriz pou la Chin, pa t ganyen ki te sipriz pou la Risi, pa t ganyen tou ki te sipriz pou Itali, Angletè, Espay, kèlkeswa peyi ke l te ye dan le mond. Sa genyen plis pase 2 zane ke gouvènman ameriken yo, sa k te pase anvan prezidan ameriken Donald J. Trump yo, te gen pwoblèm ansanm avèk gouvènman an Venezyela, kote peyi sa yo, divès peyi, sou latè beni pap asepte ke prezidan Venezuela a Nicolas Maduro yo pat rekonèt gouvènman sa a. Paske yo tout rekonèt li eleksyon ke li te fè yo pat valab se vòlè li te vòlè pouvwa a ebyen Yo te toujou ap fè de seri de menas, la Repiblik Dominikèn, tout peyi prèske nan Amerik Latin nan pat prèske rekonèt Nicolas Maduro kòm prezidan Venezuela. Epi sak vin rive jounen jodi a ki se 3 Janvye 2026 sa, kote on ane ki fèk kòmanse, nou wè ke Lèzetazini ansanm avèk administrasyon Donald J. Trump lan debake nan peyi Venezuela, li li pran, li arete prezidan Venezuela a Nicolas Maduro, pran ti chèz ba nou, nou pral esplike w egzakteman Ki sa k pase a? Mwen konnen ke nou fè m konfyans anpil. Mwen konnen gen anpil moun ki nan peyi etranje, ki nan dyaspora a, ki ap tann yon moun ki pou pote bon jan eksplikasyon egzakteman ki sa bagay yo ye, pou yo santi yo satisfè, pou yo santi yo nan po yo, pou yo konprann pi byen sa k ap pase. nan mond lan. Ebyen mwen vin di nou, fèm konfyans mwen pral vini ansanm avèk de seri de detay pou nou, map mande nou pou nou pataje, abòne, e klike sou klòch notifikasyon an tou pou pa rate ankenn nan videyo ke nou menm nap poste sou chanèl sa. Nou pral pase yon ti moman e trè espesyal ansanm avèm. Prezidan ameriken an, Donald J. Trump, genyen plis pase 2 mwa depi lap menase Prezidan Venezuela a ki se Nicolas Madoulo, e nou wè Nicolas Madoulo toujou ap fawouche, toujou ap fè tèt di, toujou kanpe ap fè kontre kare ansanm avèk prezidan ameriken an. Kòm akizasyon, prezidan ameriken an Donald J. Trump akize prezidan venezuelyen an ki se Nicolas Madoulo, e se se pa sèl li menm ki nan. Amerik Latin nan ke li menm li toujou ap pale, li toujou ap reprimande, e se pa administrasyon Trump lan sèlman tou, Biden te gen pwoblèm ansanm avèk Venezuela, avèk Kolonbi. Obama te gen pwoblèm ansanm avèk Nicolas Maduro, avèk trafik E ti poud blanch lan ke nou tout konnen, nou pa bezwen twò site non sa yo pou pa gen twòp gwo e pwoblèm. Ebyen, nan dènye mwa ki sot pase yo la, prezidan ameriken an se pa de menas li pa p fè avèk prezidan venezuelyen an Nicolas Maduro paske se li menm ki plis kanpe tèt rèd ansanm avèk prezidan ameriken an. Maten midi swa, y ap fè tak o tak. Len ap trip sou lòt, chak sa prezidan ameriken an di, eben, Nicolas Madolo reponn pou l fawouche pou l montre prezidan ameriken an li pa ka dirije lemond, grann pwisans sa ke li menm li genyen an, pou li menm m ta ka di w li prèske san valè. Eben,

La Chin t ap asiste ke Lèzetazini te voye divès bato militè anvayi tout kot Venezuela, Egzakteman! Ke yo youn yo pa janm te di anyen. Tout gwo peyi yo t ap asiste tout bagay ki t ap pase yo, yo pa t janm te fè ankenn reyaksyon pou yo te di, Estap! Bagay la pa ka fèt konsa, paske yo menm yo konnen yo pa t janm te asepte ke Nicolas Maduro t ap dirije Venezuela. Yo pa t konn rekonn ke. Pou m byen di nou, prezidan ameriken an fè divès deklarasyon e menm te di Venezuela se vòlè ke yo ye, paske yo vòlè petwòl yo, resous yo. E se sa k fè mwen menm nou pral pèmèt mwen li de seri de deklarasyon prezidan ameriken an te fè a, e tout lòt nasyon yo te okouran, tout lòt nasyon yo te tande. E gon bagay ki pral bouyi nan jou k ap pral vini yo la, kanal Panama a ke prezidan ameriken an reklame se kanal li ke yo ye, se yo ki te konstwi l la, pyès moun pa di anyen. Kan l mete lapat sou li oubyen l fon aksyon, yo tout pral sòti twit, yo pral pran de seri de desizyon ki pa pral itil anyen.

Le Venezuela crée la PDVSA, c'est la Compagnie Pétrolière Nationale, et officialise du même coup le contrôle de l'État sur cette ressource. Pèmèt mwen li
kèlke bagay pou nou. Nou pral sezi. Donald Trump te fè yon deklarasyon piblik kote li te di Etazini ap patisipe nan redesman endistri petwòl Venezuela a, E li te envesti nan yon gwo konpayi petwòl ameriken ki ta dwe vini nan peyi an pou rebati sistèm petwòl la epi fè pwofi. Li te di yo pral retounen depanse milya dola, ranje enfrastrikti a epi fè lajan pou peyi a. Pyès moun pa t di anyen. Tout moun te tande sa yo yo te okouran, se fè pale anpil sou rezo sosyo, san yo pa janm reyaji, san yo pa janm di anyen. E pa bliye, Trump te afime ke Etazini pral dirije Venezuela pou yon peryòd tan e ap fè yon tranzisyon, ki san danje, apwopriye epi ke sa pral bon pou sekirite ak mache petwòl la. Lèzetazini, pa bliye, se li menm ki premye pwisans mondyal. Lachin, Larisi, se avantaj pa yo ke yo ap chache. Pa gen pyès moun ki pral vle fè m konnen, konprann, alò, ke Larisi, Lachin, te dwe aji pou Venezyela. Sa vin parèt tankou ipokrizi. Pa t janm te gen ankenn akò, ankenn pak. Defans militè ki te siyen antre Larisi ou Lachin ou Kore di Nò ansanm avèk Venezyela, peyi sa yo, se enterè pa yo ke yo menm yo ap defann. Se ki sa w genyen pou yo ka vin pran, se ki sa w ka ofri yo. Yo ka alye w pou yo vann ou zam, pou yo vann ou de seri de materyèl, pou yo fè fòmasyon militè pou ou. pou yo ede w avèk sistèm entèlijans ou. Men, si ou se yon peyi souveren, ou pa ka ap tann tout bagay sa yo de moun. Pèp Venezuela a t ap soufri paske bato te anvayi tout kot. Venezuela a, pa gen anyen ki te ka antre, pa gen anyen ki te ka soti, ko vle l ou ko pa vle l, Larisi te okouran. La Chin te okouran, Kore di Nò te okouran pat gen moun ki te ka di Etazini anyen. E se pa de twa jou ke Etazini ap menase. Yo mete plis pase dè milyon de dola pou moun ki livre prezidan Nicolas Maduro. Pyès moun pat di anyen. Pyès gwo peyi pat di en en kou sa pap pase, sa pap ka fèt se pale anpil, sòti twit, sòti nòt.

Men jounen jodi an la, pa gen pyès moun ki pral vin di m arestasyon Nicolas Madolo se yon sipriz pou li. Se jodi a la n ap mande liberasyon pou Nicolas Madolo e divès atak, divès pwomès, divès kòmsila e e e menas fèt ke prezidan ameriken an te menm fè konnen desanm p ap pase pou l pa arete Nicolas Madolo, sa k fèt li fèt. Pa bliye ke yo akize Nicolas Maduro kòm drug dealer e egzanp lan an te devan nou tout klè. Divès bato drug ki tap transpòte te eklate e desizyon sa yo te trè strik. Epi, jounen jodi an la pou on moun ta vle fèm konprann se tweet ou, se tèks ou kap vin mande liberasyon Nicolas Maduro, en en, kou sa pap pase. Nan mesaj. Kèk konseye Prezidan Ameriken an Donald J. Trump yo menm te avanse lide olye Venezuela ta dwe pou Etazini paske selon yon konpayi Ameriken te jwe yon gwo wòl nan devlopman endistri sa a malgre endistri an te vin nasyonalize pa Venezuela dè deseni de sa. Paske Si, Prezidan ameriken an di ofisyèlman Etazini ap sezi petwòl la ki gen an Venezuela yo. Men, li te fè konnen ke Etazini espere jwe yon gwo wòl dirijan nan petwòl Venezuela ap operasyon sa yo. Trump pat di ofisyèlman Etazini ap sezi petwòl Venezuela yo. Men, Li te fè konnen ke Etazini espere jwe yon gwo wòl dirijan nan petwòl Venezuela apre operasyon Nicolas Madoulo a. Tout peyi ap chache avantaj yo e n ap gade egzakteman ke prezidan ameriken an ap anplwaye doktrin Monroe a ki se Lamerik o zameriken an. Yo p ap janm kite Larisi, Lachin vin eksplwate Yon peyi nan amerik la, paske gen pakèt peyi nan moman la a kap bat pou yo kontrekare Lèzetazini, pou yo fè Etazini pèdi grand pwisans li, o nivo de ekonomikman palan, politikman palan, e nikleyè, e, e, e menm, e o nivo de nikleyè, Yo toujou bezwen montre Etazini ke yo pa pè yo, yo pa anyen, e tou dènyeman la gon bagay ki sot pase antre Iran avèk Israel, nou wè peyi tankou la Russie, la Chine yo toujou montre yo pa pè Lèzetazini, men apre aksyon sa k fin pase a gen anpil moun ki pè pou pa ouvri yon dezòd nan mond lan, e mwen menm nou mèt fèm konfyans mwen di nou, e chak dezòd. ki ta sipoze genyen nan mond lan, ke nou menm nou panse ki dezòd, e an reyalite lè nou byen chita, lè nou byen gade, nou wè l pa dezòd, paske tout sa yo k ap fèt lan la a te avèti, tout moun te gen tan okouran de li. Si ou menm, w ap fè ipokrizi, ou pran pòz ou pa t okouran ke prezidan ameriken an t ap fè aksyon sa yo, sa a rele ipokrizi. Si grand pwisans sa yo te vle pale jounen jodi an la, Anverite, m pa t ap gen pwoblèm si depi lè yo te mete dè milyon de dola pou arete Nicolas Madoulo a yo te di en en retire manda sa a. Depi lè prezidan ameriken an te di nenpòt moun ki livre l Nicolas Madoulo men konbyen kòb l ap bay, enben tout moun k ap mande liberasyon Nicolas Madoulo yo se yon dezòd li ye an, yo te dwe mande retire manda sa a. Paske, manda pa ka mete dèyè yon moun pou yo arete l, kòm dwòg dilè, kòm moun k ap fè dezòd nan mond lan, men yo arive arete l jounen jodi a, se pandan yo arete l la, olye pou nou ta bat bravo, se pale n ap fè pale anpil, sa vin parèt tankou ipokrizi, m pa konn si nou la ansanm avè m. Se menm jan an nou te kab di, manda dèyè Lanmò 100 jou, manda dèyè Izo, manda dèyè Vitelòm, pyès moun pa di anyen. Yo mete dè milyon de dola, anbasad amerikèn mete pou yo, nenpòt moun ki ta livre Babekyou, ki pou ta livre Lanmò 100 jou, Vitelòm, pyès peyi pa di anyen. Yo voye fòs miltinasyonal nan peyi Dayiti, yo vini Kenya, anyen yo pap regle, pyès moun pa di anyen. Nou genyen 9 prezidan anndan peyi an, pyès moun pa di anyen. Men, se moman an pou nou pale an, an nou ye la a. Se moman an pou nou di non avèk CPT pou nou leve kanpe, epa pandan yo fin fè tout dezòd yo, yo negosye nan non nou, Yo fè tout sòt de bagay nan sou do nou, apre sa kan yo fini yo ale se lè sa nou pral rele anmweyy gad sa yo fè nou, gad sesi gad sela. Se pa pandan kabrit la fin antre l fin rache fin manje se lè sa w pral rele fèmen baryè. Kan yo vini la yo arete lanmò sanjou yo arete vitelòm yo ale ansanm avèk yo. 1, Yo vini yo touye prezidan nou pandan yo te mete yon manda pou yo te arete prezidan an. Nou pa t janm te konn di anyen, nou pa t janm te di nou, nou pa t janm te fè retire ankenn manda. E pandan yo touye l, pandan se kounye sa vin rele ipokrizi. Byen petèt nou te gen dwa pa t konnen nan arestasyon, nan manda de Jovenel Moïse lan. Men, sa vin ban nou yon leson Sa vin ban nou yon leson kounye a la, nou dwe aprann lè nou pa dakò ansanm avèk yon bagay pou di nou di non nou pa dakò ansanm avè l. Pèp Venezuelyen an te dwe mande si jounen jodi an la yo pa dakò arestasyon an depi lè manda a, depi lè Ameriken te anvayi tout kot lan, yo te sipoze di non yo pa dakò ansanm avèk bagay sa. Se pa pandan yo fin bay koudeta a, yo pral pran petwòl ke yo genyen anndan peyi an, yo pral itilize, peyi an pral sou kontwòl Lèzetazini, se kounye a la tout moun pral vin fè tèt cho, woy woy, Etazini ap fè dezòd, sesi, peyi souveren, peyi souveren, e tout menas yo, e tout bato ki te sou tout kot yo, se tout pawòl yo, se manda yo, Lè yo te mete yo, kisa nou te di, kisa nou te fè? Jounen jodi an la, mond lan vini yon mond kote chak koko jikle yo pou je yo. Ou pa ka mete manda pou arete Putin, pou arete Xi Jinping, apre sa pou w ap vin pran pòz ou ap pran sa a la lejè an non. A la minit ke ou atake Kore di Nò, ou atake la Risi, ou atake la Chin, Alaminit ke w fon deklarasyon kont peyi sa yo, lap tou pase a laksyon paske yo menm nan yo souveren, yo prè pou yo atake, yo se pwisans mondyal nikleyè tou, sa vle di se pa sak rive Venezuela a, pa panse son bagay tout moun sezi o yo pat atann yo avèk sa non, tout bagay yo te ekri, tout bagay yo tap pale tout menas yo ta fèt. Sa vle di se nou menm ki pou pran desten nou an men, nou menm Ayisyen, nou menm konpatriyòt mwen yo k ap monte le sèl pa do anba ajan imigrasyon an Repiblik Dominikèn. Nou menm dyaspora, si nou pa pran desizyon nou, pou nou gen yon moun ki pou defann nou, ki pou pale pou nou, an verite, nou p ap janm alèz, nou p ap janm santi nou konfòtab, n ap toujou nan pwoblèm, n ap toujou nan difikilte. M te kontan pataje video sa ansanm avèk nou, non pam se Shilou, mwen prale map mande nou pou nou abòne, kòmante, klike sou klòch notifikasyon pou nou pa rate ankenn nan video nap poste yo, male map tounen pou yon lòt video. Ke Bondye beni nou. Mèsi.